Eske dola ki desann nan se yon avantaj pou pèp ayisyen an? Eske li se yon avantaj vrèman vre pou. pèp ayisyen. Anpil kote m pase, mwen toujou tande de diskisyon jèn yo ap fè swivan de dola ki desann nan. Genyen ki di ke se yon bon bagay, genyen tou ki di ke li pa an avantaj peyi a. Ou ta poze m kesyon, ou ta di m ke ki kote m kanpe? Nan tou de bò yo. Men tou senpleman, m favorize yon lòt bò. Ann al gade ansanm avèk mwen ti detay ki pral ba nou yon eklèsisman an fonksyon de ti koze sa ki toujou ap fèt sou dola. M panse gen plizyè chanèl gentan fè l deja. Men nan moman sa, mwen fikse m egzakteman sou opinyon pa m. M panse ke dola ki desann nan, li gen yon aspè pozitif ladan l, sepandan li gen yon aspè negatif ladan l tou. Alò mwen vle di nou ke li bon pou yon kategori moun, Li pa bon pou yon lòt kategori moun. Ann ale nan bon kote lè choz. Ok? Ann al gade. Pa egzanp, yon moun ki ann Ayiti, ki ap travay ann Ayiti, ki petèt gen djòb nan Leta, ki petèt ap travay e ki jwenn yon ti djòb swa. An patikilye, petèt se ka yon moun ki gen biznis ki mete l fon ti djòb. L ap touche 10 a 15 mil goud. Moun sa pa t ap viv sou titèl dyaspora, li pa gen oken pwoblèm, li nan peyi l, l ap travay nan peyi l, m panse ke se ekstraòdinè, dola desann. Si tout fra ke pwodui ke nou vann Ayiti yo desann tou. moun sa li genyen yon gran avantaj. E selon enfòmasyon ke m genyen, majorite bagay ki ta dwe desann yo, youn pa desann. Ok? Yo sèlman maske figi pèp la, yo di w ke dola desann, Ayiti pran yon souf. Men mesye, èske lavi pèp ayisyen an kapab baze sèlman sou diri, lwil, magi, sou manje sèlman? Ok, yon moun k ap travay, sa, tout bagay klè. Dezyèm kategori moun, dola ki desann nan bon pou yo. se kategori moun ki enstans ki konsène ki pale de dola a pati de yon dat ke yo te bay lan ke pèsòn moun pap ka resevwa dola ankò lè yo voye yon ti kòb ba li. Dola sa yo kisa ke yo fè avèk li? Yo stoke l yon kote. Kote ke yo stoke l yon kote, ki pwoblèm ki vin genyen? Vwala ou menm zanmi ki te travay di, ouvri biznis ou an Ayiti, se Kanada pou w al achte. Se Ozetazini pou w al achte. Se Panama pou w al achte. Men pwoblèm yo ba ou menm. Men pwoblèm yo ba ou. Jounen jodi a la, ou te gen dwa kòmsi si e dola k pa gen an Ayiti, ou te gen dwa di bon m gon bon zanmi m an Ayiti e nan peyi blan, m pa ka jwenn dola la, li menm li gen kont an goud Ayiti, ebyen m ap fè l voye dola ban mwen epi m ap mete, m ap fè l resevwa, m ap fè l fè yon fanmi l resevwa kòb la an goud pou li. Pou w pa p ka resevwa l an dola, kote w pral jwenn li? Yo defavorize moun sa yo. E kounya ki sa k vin pase? Li, moun sa, si tout fwa ke l pa ka jwenn dola pou l al achte nan peyi etranje, li oblije swa l antre an patenarya avèk yon moun ki nan peyi etranje kote li konn pran pwodui an pou voye pwodui ba li avèk lajan pa moun nan. Li menm la ranbouse l an Ayiti. Ebyen se swa ke li oblije rete anndan peyi a li achte. Oubyen li moute Sendomeng l al achte. La, yo vin kwense moun k ap fè ti biznis yo. Yo vin kwense moun sa yo. E, li lè li tan nou menm pèp ayisyen an pou n aprann reklame dwa nou. Paske, nou pa ka rete kòmsi. Nan pran sa yo ba nou se sa. Li lè li tan pou nou retire jan de mantalite sa yo nan nou. Fòk nou konn dwa nou, devwa nou. E jodi a si nap gade dezavantaj dola sa gen ladanl. Sou pakèt bagay. Ann pran egzanp paran m, paran w kap gade ou menm kap gade videyo sa. Ou te konn voye 100 dola bay paran w Ayiti, li te konn ba ou yon kantite, li te konn ba li yon kantite, li te konn distrè l ansanm avèk li. Men Yo desann dola zanmim. Kòb la pa bay anpil kòb. Eske lwaye ya desann? Kòb kay la toujou rete menm jan an. Sil te 2000 dola wap toujou bezwen 2000 dola pou peye kay la. Ki lòd ki pase pou yo di ke fòk lwaye desann? Yo di w kòb desann, kòb desann. Men ki lòd ki pase hein pou yo di ke kòb desann fòk lwaye desann? Ou toujou ap peye 2000 dola pou yon kay. Alò ou vle di m ke kounya la pitit ou te konn voye 100 dola oubyen 200 dola pou ou li te konn ba w kòb pou w peye lwaye a ou ret rès kòb ou manje ou bwè ou fè tout tan ou pa bagay ou pa anmède l e kounya la si l te konn voye 200 dola fò l voye 400. Ou konprann? M pa gen pwoblèm. On nèg gen dwa pa gen fanmi an Ayiti. Sa gen dwa pa pa nwi l. Li pap voye kòb ale an Ayiti. Li pa gen moun pou l ede. Sa gen dwa pa nwi l. Li gen dwa di bon, peyi a bon e prezidan ap byen travay bay sa yo. Mwen menm se pa on kont ke m ye. Paske m pa fè politik mwen menm. Men m ap pale reyalite. Eske lwaye a desann? Non. E jounen jodi a, ann gade byen, lè n voye je nou, mesye, nan agrikilti. E mesye, konbyen yon sak angrè ap vann nan moman sa la? E mesye, se 2500 a 3000 goud wi, yon sak angrè ap vann. Eske yo desann angrè a? Se ou menm ki nan peyi blan, ki gen paran w anba pafra ou a fèmen yon tè ou fèl travay li ou te konn voye ou te konn voye 100 dola pou achte ti angrè a kounye a 100 dola pap ka achtel non fò voye 200 wi ou pa konprann sa fò voye 200 kounye a mesye ann serye si nap fè peyi fòk nou wè. Le bon kote dè choz. Nou pa ka annik di dola desann epi son avantaj. Non. Li pa yon avantaj menm. Dola desann ok. Pou ki sa nou oblije egzije moun pa ka resevwa dola. Lajan dola pou ki sa. Nou gen yon mafya nan nap fè. Bagay mafya kab regle. Pèp ayisyen an nou pa dwe pè pale paske nou gen dwa. E se youn nan bagay ke yo toujou fè nou santi menm isit nan peyi blan wap gade yo mèt ap kofre nèg la, nèg la te mèt ap kofre lap bourike li gen yon sèl bagay nan tèt li oh li paka pale ya voyel ale nan travay. Ou pa pral fè dezòd zanmim. Bon ka pale menn. Ou ka pale. Menm lè ke yo voyem ale. Dwam se dwam se mwen ki pou revandikel. E lè ke ou metew nan nan stil ou pa vle revandike dwaw. A kisa ou va sanble? Ou pa sanble ak anyen non zanmim. Ou pa sanble ak anyen. Donk mwen panse ke li enpòtan nou menm pèp ayisyen an pou nou kòmanse panse. Se pa sèlman panse avèk tèt nou. Fò n panse ak kè nou tou. Paske gen de bagay. Tèt nou kapab konprann. Tèt nou gen dwa pa ka konprann li men nou konprann li ak kè nou. Paske si nou ale nan sans de la sansibilite. Si n ap gade kòman peyi nou ap deteryore anba yon pakèt nèg, yon pakèt jèn fanm ki pa bay peyi a regle anyen paske nan plas yo yo pa gen oken pwoblèm. Bil yo peye alèz, yo dòmi alèz, yo gen yon kantite de sekirite, yo gen yon kantite de machin, gaz yo fri, minit telefòn yo fri, entènèt yo fri, yo pa gen oken pwoblèm, madanm yo nan peyi blan. Pitit yo nan peyi etranje. Alò panse ke nèg sa yo pral fon bon lekòl mete nan nan peyi a. Hein? Ou panse nèg sa yo pral mete yon yon yon bon lopital nan peyi a? Ou panse nèg sa yo pral mete yon bon e e e inivèsite nan peyi a? ki pral gen yon ki gen yon bon laboratwa ladan l kote ke menm peyi blan ta menm peyi aletranje yo ta di bon yon lè te m al vizite laboratwa sa ki an Ayiti a paske l ap byen fonksyone m konn gen moun ki p ap konprann mwen men sa ke m ap di a mwen viv li dola ki desann nan pa rezoud anyen. Nèg yo konn sa ke yo fè a, yo pap fè anyen an favè pèp la vre, se an favè pa yo ke yo fèl. Pèp ayisyen, aprann konnen dwa nou ak devwa nou. Nou pa ka ap viv pou nap aksepte se sa yo di nou fè pou nou fè. Nou pa ka ap viv. Se kote yo vle mennen nou pou nou ale. Men ilè pou n deside pou pwòp tèt nou. Pou n pran destinasyon ke nou vle. Pou n pran desizyon ke nou vle. Fòk nou kale zye nou. Paske sinon, n ap toujou rete dejeni. N ap toujou rete an dezakò. N ap toujou rete nan pwoblèm. N ap toujou rete avèk anpil tristès. Anpil pwoblèm nan kè nou. N ap toujou rete nan divizyon. N ap toujou rete nan sans anòmal. Paske de jou an jou, n ap imilye nan mond sa. E jounen jodi a, èske ou poze tèt ou kesyon pou di poukisa? Paske nou se pèp la. Youn nan pèp ki pli selèb nan mond lan. Ki pote plis viktwa. Youn nan pèp ki pi dur. Ki pi konbatan. Ebyen jounen jodi a, yo oblije ap chache yon fason pou yo kenbe nou nan ti zòrye nou, pou yo mete nou nan yon sèl grenn soulye, yon fason donk pou nou pa anyen, pou nou pa wè anyen pou tèt nou, pou nou pa fè anyen bon pou tèt nou. Ebyen se ti mesaj sa m te pote pou nou. M ap espere ke nou te renmen l. Alò, mwen remèsye chak grenn moun ki t ap gade e ki t ap tande. Tanpri, fè mesaj sa rive nan zòrèy yon lòt. E l ap koute w gratis. Se sèlman. Pataje videyo sa. Pataje videyo sa e mete yon like anba l. Yon fason donk pou ede m avanse nan travay la. Map pote lòt videyo pou ou. E mwen di w mèsi yon lòt fwa ankò paske ou te gade e ou te tande videyo sa. Babay, se te zanmi w Ernso François sou kanal Ernso Motivation. Bye bye kenbe fèm.